Bonjou bonswa guys kòman nou ye m espere ke nou anfòm jodi a medi te kontan antre lakay nou ak yon nouvèl videyo e deja nan tit videyo a ou tou wè de kisa mwen vin pale ou men avan ke mwen kòmanse m ap pran yon ti poz pou abòne ak chanèl la. Merci deske ou abone ak chanel la. Janm te di w la, Amedy te vini ak yon nouvèl videyo pou ou ki vin pale ou de 3 tip de peni. Lè ke ou menm gason ou gen jan de peni sa yo, kòman ou kapab rantre nan relasyon seksyèl avèk yon fi. Tube de peni sa yo kijan yo ye, kijan yo fèt ok premyeman yon peni ki gwo, yon peni ki piti e yon peni ki kwochi ok lè ke ou gen jan de peni sa yo men kòman ou kapab rantre nan relasyon seksyèl avèk yon fi. Ok nap komanse avek peni ki piti a avan. Ok guys lè ke ou gen yon ti peni ki piti ou pral rantre nan relasyon seksyèl avek yon fi kèw pa bezwen sote paske ou gen yon ti peni ki piti ou pap ka satisfè fi a epa vre depiw aplike prensip sa yo mwen pral baw la kèw pa bezwen sote ou pa bezwen fè tèt cho dakò lè kew gen yon ti peni piti ou pral rantre nan relasyon seksyèl avek mennaj ou oubyen madanm ou. Asire w ke ou nan yon andwa kote ke pa gen pyès moun ki pral jere nou. Dakò? Apre sa, ni ou menm ni fi sa a nou sipoze benyen dabò. Ok? Lè ke ou fin benyen, ni ou menm ni fi a, nou tou de a fre, lè sa a ou pral mete fi sa a chita, ou pral pale bèl ti koze ansanm avè l ou konnen ki pral fè kè l kontan. Ok pa bliye sil strese li pap janm satisfaksyon nan sa ou pral fè ok lè ke ou fin karese moun sa ou fin byen pale ansanm avèl epi konya la ou pral karese moun sa de la tèt o pye eksite lè ke ou wè moun sa eksite anpil ok la ou ka rantre nan relasyon seksyèl ansanm avèl men kòman ou pral rantre nan relasyon seksyèl ansanm avèl. Ou sipoze mete moun sa kouche sou kabann la dakò aprè sa ou pa sipoze kouri bal tout ok ou sipoze bali tèt la dabò pa kouri bal tout dakò aprè sa lè ke ou kòmanse wap rale agoch adwat agoch adwat pa ale nan mitan dakò si w vle moun sa santi se yon travay wap fè a si w vle l jwi de sa ke wap fè a pa ale nan mitan. Epi pa kouri ba li tout. Ok. Ou sipoze ale a goch, a dwat, a goch, a dwat. Met cho ke a mezi ke wap ba li a goch, a dwat, epi wap karese l, wap rann li plis eksite anba w la. Lè ke ou fin fè tou sa yo, ou ka chanje bò. Ok. Ou ba li yon pan kabann. Tout moun konn sak pan kabann la. Ok. Ou bay fi sa yon pan kabann. Ok. Ou ale ankò a goch, a dwat, a goch, a dwat. Epi wap woule Tèt klitoris fi sa. Dakò? Wap wè fi sa vin tèlman eksite anba ou. Anfen. Epi, lè ke ou fin fè tou sa, wap oule tèt klitoris fi sa epi wap ale a goch a dwat, wap wèl vin plis eksite anba ou la. Lè ke ou wèl vin plis eksite, ou wè li vle vini, lè sa ke ou ka bal tou. Ok? Men it's ok lè ou ale nan mitan kounya ou pral rankontre yon ti boul anndan moun sa ki se pwen fèb moun sa ok ki se kwen je moun sa ok men it's ok depi ou touche kwen je moun sa li nan wout ejakile e men it's ok kote ke ou kanpe a li ou kanpe yon kote. si ke li ta fè yon fòs paske lè fi yo ap vini yo brital anpil e lè ke yo fè brital la menm yo menm yo pa rann kont sa ok met choky ou kanpe yon bon kote si tout fwa li ta fè yon fòs lè lap vini pou ke ou pa bwa pa chape dakò apre sa lè ke ou kòmanse nan mitan kounya. Fi a pral tèlman eksite anba w, ou menm wap woule tèt li sou fi sa, wap kenbe l di ok, si tout fwa l fè yon fòs pou bwa w pa chape. Aprè sa, fi sa ap tèlman ejakile anba w, waw, men ou menm fòk w ka sipòte ok. Se konsa w kapab fè yon fi vini lè ke ou gen yon ti peni piti. Pa enkyete w paske ou gen yon ti peni piti, oswa l antre nan relasyon seksyèl ak fi, fi a pap satisfè de ou, depi ou konn kòman ou. ka karese yon fi ou pap nan jan de bagay sa yo kèw pap sote ok ou sipoze konn fè lanmou dabò aprè sa konn kòman wap fè sèks ansanm avèk fi a kòman wap penetre fi sa ok se konsa ou kapab fè sèks avèk yon fi lè ke ou gen ti peni piti ok kounya m pral antre avèk nou menm mesye yo ki gen gwo gwo gwo gwo gwo tonton peni yo ok an bon kreyòl. Gwo zozo yo Ok nou pral pase pou mesye ki gen gwo zozo yo guys Ou menm ki gen yon gwo peni ou gen madanm ou byen mennaj ou Ou byen yon zanmi tou ok Ou konnen ke paske ou gen yon gwo peni li ka pè peni an Paske ke li twò gwo Li ka pè l paske lè ou fèl ansanm avè l li ka fè l mal Men ou pa bezwen enkyetew Men teknik pou itilize lè ke ou pral nan penetrasyon avèk fi sa pou l pa strese paske yo gen yon dlo beny ok premyèman ou sipoze nan yon andwa kote ki pa gen pyès moun kap deranje nou e dezyèmman ni ou menm ni fi sa nou sipoze benyen ok pou nou tou 2 a fre ok met cho ke nan moman ou pral fè sèks avèk fi sa ou pat fèl fache met cho ke li pa strese nan moman an ok lè ke ou finn fè tout sa yo ou dwe chita pale ak moun nan pou nou pale bèl ti pawòl pou fè kè moun sa kontan poul rejwi de sal pral fè a lè ke ou finn fè tout sa ou pral pran moun sa ok ou pral byen karese moun sa wap tèlman karesel anfen. wap byen karese moun sa, wap fè bèl ti bèf pou moun sa, a mezi ke wap fè ti bèf pou li, bat pou avèk dwèt ou, wap oule tèt klitoris fi sa, ok, pou rann li plis eksite, ok, tout otan ke ou pa wèl eksite anpil, mwen konseye ou poko al nan relasyon avèl, si ke ou vle l jwi de sa ke ou wèl fè a, ok, lè ke ou fin byen karese moun sa, moun sa eksite. Ok ou sipoze pran moun sa metel sou kabann lan ok epi ou al kenbe afèw nan menw ou konnen ou deja gen yon gwo gigit pou pa rann li pou pa fèl fèl mal paske ou konnen li deja pèl el deja gwo ankò ok lè ke ou mete moun sa kouche wap kenbe afèw nan menw ok wap bali tèt la sèlman lè ke ou bal moun sa tèt la ou prale agoch adwat agoch adwat make sure ke anmezi ke wap bali. wap karese moun lan, wap karese l tout bò kou tout sa, wap fè moun nan nan po l, nou konn fè lanmou mesye yo, e pa mwen k pral di nou, ok, lè ke ou fin fè tout sa, karese moun nan wap bal a goch a dwat, a goch a dwat, mwen konseye ou pa kouri ale nan mitan ok, ale a goch a dwat, a goch a dwat, ok, kounya la ou pral chanje moun sa po, ou ka bal yon bak chat oubyen yon pan kabann, men m konseye ou ale nan pan kabann lan pito. Ok lè ke ou mete moun sa sou pan kabann lan ou prale toujou agoch adwat agoch adwat ok ou met ok wap karese moun sa an menm tan wap boule tèt klitoris li pou rann li plis eksite lè ke ou wè moun sa eksite li vle vini kounye a ou pral nan mitan kounye a ok ou pral nan mitan epi wap bal tout ok paske la li eksite li vle tout ok met ok. Lè ke wap ou bal tout lan ou pral kontre avèk yon ti boul nan moun sa ki se pwen fèb moun sa ki se kwen je moun sa depi ke ou touche kwen je fi sa waw pa gen pa vini nan sa ok met sho ki kotew kanpe a ou kanpe yon kote ki vrèman a asire si ke moun sa fè yon fòs paske gen fi lè ke yap vini yo fè anpil brital ok. E lè ke li fè brital la menm li menm li pap rann kont ok met sou kan ou kanpe yon kote ki vrèman asire si fi sa baw yon gouyad pase medam yo gen gouyad lè yo ap vini waw anfen men ou menm si w pa gen fòs si w pa byen manje ou pap ka kenbe nan ok met sou ke ou kanpe yon bon kote ok la ou pral byen frape moun sa ok fi sa pral tèlman eksite anba w la humm. Li pap ka. Ou pap ka. M pa kwè w ap ka sipòte l sou vagin gason nan gason non. Ok. W ap frape moun sa byen frape. Ok. Fi sa pral kenbe w byen di. L ap menm mòde w lè ke li pral fini. Ok. Si w pa gen kè. Ok. Ou wè l ap mòde w, l ap fè bri tou sa. Ou kouri retire bra w. Ok. W ap fè fi sa rayi w pou letan pou letènite. Ok. Se konsa ou kapab fè yon fi ejakile anba w e. satisfè de ou lè ke ou gen gwo bwa ok pa di ke ah m gen gwo bwa fi yo ap pè m mwen pap ka antre nan relasyon seksyèl avèk nenpòt fi pa di sa ok depi ke ou aplike prensip sa yo m diw la ou konn fè lanmou ou konn karese epi bat pou waw bat pou nou dous tou mesye ok mete chik nan nou. Ok Mete langaj nan nou lè ke nou pral karese yon fi pou nou rann fi sa eksite anba nou pou nou fè fi sa satisfè de sa nou sot fè a. Ok Se konsa ou menm ki gen gwo gitgit ou ka karese yon fi lè ke w ap fè sèks ansanm avè l pou w fè l satisfè de ou e pou l pa pè fè sèks ansanm avè w. Ok Kounye a mwen pral rantre pou mesye yo ki gen gigit kwochi yo. Ok guys ou menm ki gen peni ou ki kwochi kè ou pa bezwen sote se yon bagay ki trè senp ok lè ke ou pral nan relasyon seksyèl avèk yon fi pou satisfè moun sa ou pa fèl fèl mal ok paske ou konnen gigit ou kwochi m pa bezwen konn si gigit ou te gate anlè ou atè sèlman depi l kwochi men kòman ou kapab fè pou antre nan relasyon seksyèl avèk yon fi. ok met choke ou nan yon andwa kote pa gen moun kap vin deranje nou ok li enpòtan anpil pou chita dyaloge avèk moun sa pou fè moun sa kontan ok pase li ka strese ou pa konnen ok e sil strese m garanti w ke si w al nan relasyon ansanm avèl li pap satisfè paske li strese ok lè ke ou chita Ou fin dyaloge ansanm avèk moun sa, la ou pral rantre nan fè lanmou avèk moun sa, ou sipoze karese moun sa de la tèt o pye ok, pou w rann li eksite. Lè ke ou fin karese moun sa ou fè bèl ti bèf pou li tou sa, a mezi ke wap fè ti bèf pou li wap woule tèt klitoris fi sa ok pou ke li eksite anpil ok. Lè fi sa fin eksite, la ou pral rantre nan relasyon seksyèl avèk fi sa. Ok, si se sou kabann lan ou pral bale, mwen renmen lè ke yon nèg ap fè sèks ansanm avèm, ou kòmanse sou kabann lan avan. M pa vle menm pòz ke sou kabann lan, ok. Lè ke si se sou kabann lan ou pral kòmanse, ou sipoze ale. A goch a dwat ok. Ade a goch a dwat pa ret yon sèl kote pase siw ret yon sèl kote braw se anlè li gade ou rete anlè sèlman nan jan moun sa lap fèl mal anpil e ou wè fi sa ka pa janm anvi fè sèks ansanm avèw ankò paske ou pa janm chanje bò e ou konnen afèw kwochi ok ou sipoze chanje bò de tanzantan de tanzantan menm ki Se yon back chat ou byen yon pankawan wap bay moun sa ou sipoze chanje bò de tan zan tan ok li pa yon bagay ki pli konplike ke sa depi ke ou gen peni ou ki kwochi se konn fè lanmou epi pa ret yon sèl kote nan mitan janm fè sa ou sipoze chanje bò de tan zan tan. Ok, m espere nou konprann. Ok, m espere ke nou konprann. Li va yon bagay ki pi konplike ke jan nou panse l la. Lè ke ou gen yon ti peni ki kwochi, ou ka antre nan relasyon seksyèl avèk nenpòt fi. Ok. E mwen kontan pote videyo sa pou nou. Pa bliye, si w te renmen l, bay videyo a yon like, abòne ak chanèl la, pataje. Se sèl fason ou ka ede a medite nan sa l ap.